Kòman nou ye kòman nou ye jodi a la m avèk nou jodi a mwen pral pale nou konsènan de ransè dakò e anpil lòt toujou yon ransè se yon moun ki toujou la pou ap fè bri dakò se kòm si yon moun ki pa janm gen pwoblèm se yon moun ki toujou bezwen fè bri yon moun ki toujou bezwen fè blag dakò yon moun ou gen dwa ap pale yon bagay serye la epi l vire koze a kareman an blag ou gen dwa gen yon pwoblèm la w ap esplike li depi tan nan wè l pete yon kout ri dakò sa vle di sa se yon ransè ou konprann e apre ransè gen sa nou pale de betizè betizè avèk ransè se prèske menm bagay. Men gen yon ti diferans se lò mwen menm. Dakò? Diferans ki genyen an, Betize a li menm yon ti jan plis dekontwole. Yon ti jan plis fè bagay yo san kontwòl. Dakò? Se yon moun ki prèske menm jan avèk Betize a, ou wè l ap règle yon bagay, pale yon bagay serye la, epi ou wè li chanje, ou wè se blag l ap fè avèk bagay la. Dakò? Se kòmsi se yon moun ki san pwoblèm. Se yon moun ki toujou kòmsi Love li fè sa yon fason Ebyen ou lè pale sa yon fason la map fè tèl bagay tèl bagay bagay Sa di aah ou konprann Sa di se yon moun ki Ki toujou vle bwouye bagay yo fè bagay yo yon lòt jan epi fè bagay yo de grenn goch epi pou ap ap ranse ap ri ap griyen dan Sa ke m di nou ke betize avèk ranse a pa tèlman diferan Men anpil fwa moun yo di yo pran betize pou ranse se menm bagay men yo pa menm bagay ofon Dakò? Paske ransè a li menm li gen yon kontwòl de sa ke l ap fè a. Lè l fè l, alò pandan l ap ransè a li kontwole l, men betiz a li menm li fè bagay kontinye ak plis san kontwòl. Dakò? Sa koz pafwa l depase limit li. E si lè l fin depase limit la pafwa l la, bon se jis betiz m t ap betize bagay. Konprann? E betiz a li menm tou li li pa vini la pou. Pou lap poul repete kèk vye mo tou konprann ou vin ap pase ou vin ap fini vin son bagay la ou gaye epi tou konprann sou gaye avèl tou gaye avèk ou la konprann epi ou pozel tou poze avèk ou ou konprann men ranse a li menm li fè bagay yo ak plis kontwòl men ofon pa tèlman gen yon gran diferans antre yo 2 a. Lòt sa ke nou ka pale de li se lòkè. Dakò? Nou ka pale de lòkè e nou ka di ke senatè yo, depite yo, sa ki te la yo, se yon pakèt lòkè ke yo ye. Men yon seri de lòkè san konsyans yon bò. Dakò? Paske si wòl lòkè a li menm, se lòk. Dakò? Ebyen nou ya wè ke lòske yo di ke pi yo lòk peyi ya. Dakò? Yo lòk avni zanfan yo. Yo lòk avni ou ankò devlopman peyi ya. Lè gon pa egzanp lè gon lwa yo ta vote pou yo ta ki tap nan byen nèt pèp la, ebyen lè lòske yo di bon nan peche sa nou lòk sa, bagay sa nou mete lon kote. Konprann? Yo bloke l. Ebyen se avni Nanchon an yo bloke, se avni jenès la, an en mo, se devlopman peyi a menm yo lòk. Sa vle di, jan de nèg sa yo, jan de lòkè sa yo, yo pa vrèman pwogresis, nou se de moun ki la ki pou mete nou an reta. Dakò? E gen lòt bagay tou n ap pale ankò, n ap pale de blagè. Yon blagè li menm li toujou la li menm pou l bay blag. Dakò? Vire tounen lap bay blag. Li se bon patnè paw ou gon moun ou k mouri met se manmanw li rive la lap lage blag lap bliye si se patnè lap li sou nan sou nan tristès e nan blag li pral bay yo wap sezi wèw tonbe ri sa vle di si ke ou gon bon moun paw wè son blag son blagè li ye ou wè gon moun ou k mouri Li vin wè se blag lap fè, pa fache avèk li, pa di ke moun sa li menm li san konsyans, gade entèl se zanmi w lap zanmi entèl, entèl nan tristès epi se blag li vin fè non, wòl blagè a menm, blagè natirèl la, sa vle di ki ne, ki ne a menm, sa vle di se yon moun nenpòt kote l rive, nenpòt ki sikonstans lan, nenpòt sa. Ni nan moman an lap tuju la pou fè blag se yon anti stress kel ye li menm dakò sa vle di si nou wè yon blagè li tuju konsa nenpòt lè menm sil gen problèm li tuju ap bay blag pa kont li paske se konsa se konsal ne se yon bagay ki tou natirèl nan li menm e lòt bagay ke nap pale jodi a ankò se babilòn. Trè souvan se mesye rasta yo ki pale de Babilòn. Men gen fo rasta tou ki souvan ki plis pale toujou de Babilòn paske fo rasta yo ya bay tout kalite pwoblèm epi lè lapolis ap pouswiv yo, ap panike yo epi yo rele polis yo Babilòn. Dakò? Paske trè souvan. Bon rasta a li menm li konnen limit li Bon rasta a li menm li pa t fè yon seri de bagay Bagay dwòl Bon rasta a li menm li toujou fè jefò pou l aprann metye Li toujou fè jefò pou l pa foure men l nan afè moun Depi w wè yon nèg l ap foure tèt li nan afè moun Li toujou sou vyolans, li pa rasta vre, paske vrè rasta a li menm, li pa sou, li pap fè vyolans li menm. Dakò, depi ou wè nèg la toujou prè pou l fè vyolans, li pa yon vrè rasta. Dakò? Youn nan gran chantè rege ki fè diferans de plizyè tip de rasta, m kwè se Lucky Dube. Non yon chantè m kwè, ki fè diferans de konbyen tip de rasta ki genyen. Sa vle di si nou wè yon nèg li sou vyolans, Ou byn nèg la nou wè li foure dwet nan tèt li lap fimen pa sou lekòl li pa sou aprann anyen epi li di se rasta se pa vre bon rasta li menm fè jefò poul enstwi tèt li poul rive yon kote pou se pa cheve a ou gade men se sak andan tèt la wap gade dakò anpil fwa yo rele babilòn babilòn men babilòn nan tou gen lòt moun ki konn itilize langaj sa. Li konn pale de Babilòn. Pa egzanp, gen yon ki di, a, entèl se yon Babilòn. Dakò? E nou kapab raple nou ke Babilòn se yon vil kote ki te gen anpil bagay dwòl ki t ap pase ladan tou. E Bondye li menm li te elimine vil sa e li te tou detwi l. Vil sa se sou Irak. Dakò? Zòn Irak yo ann Azi. Dakò? Se ann Azi menm kò l ye. Gen lòt bagay ke n ap pale jodi a. N ap pale de Tafyatè wi Nap pale de tafyatè wi Tafyatè nou ya konnen pou di tafyatè ou gen nan wè tafya dakò e tafyatè li menm li gen yon jan li lèl bwè kleren an li menm ou konprann pa egzanp li gen dwa bwè kleren an la epi li bwè yon kou epi fòl estonmak li pi won li di sa gen yon gou. Sa gon gou poul alòske kleren an ap manje lestomak li wi epi sa sa gon gou poul ou konprann rake tafyatya se konsa li ye li menm annou ta pa bliye abòne nou aske gen lòt gen lòt bagay vre ki enpòtan toujou pral tande e sou chanèl la ap gen yon kou espanyòl ou menm ki enterese avèk espanyòl ou ta renmen aprann espanyòl Sou chanel mwen an ap gen yon kou espanyòl dakò li vreman enpòtan pou ta vini vizite ou menm ki sou youtube la kap gade m nan moman sa la pa bliye banm ti pous ble a ou konprann epi abòne pa bliye fè sa dakò lòt bagay nap pale ankò se de djòlè gen de nèg depi yo rive yon kote. Yo gen seyoutou di ki yo gen 50 bèf, yo gen konbyen tenis, yo gen sesi sela alòske pafwa se prete ki ap prete. Vòlè a li menm li pa reflechi li menm. Sa k vin nan tèt li a li lage l. Li pa menm konnen si w pral kenbe l pi devan ou pral di son fèzè men l lage sa ki nan tèt li a. Dakò? Vòlè a li menm li toujou ap mande prete. Dakò? Li toujou sou mande prete. pou l kapab ale nan yon zòn la pou l montre ke li genyen, pou l montre l yon seri de bagay, ou konprann, e l toujou ap di yon seri de bagay ki pou ebranle moun oubyen ki pou fè moun kwè nan li, dakò, e trè souvan anpil medam konn tonbe nan sans sa, paske yon nèg ki djòlè souvan pou l jwenn fi, paske fi, anpil fi, pi souvan si w ba yo verite a, yo ba l tou, kenbe l men. Nèg ki vini ap fè djòlè lap di gen sesi gen sela ou konprann epi nèg la fason lap fason djòlè ap di bagay la tou menm ou menm ou konnen son djòlè li ye ui ou konn son se manti lap bay ui si w pa si w pa byen reflechi ou ka di enben misye genlè gen yo vre alòske se pa vre ou konprann. Djòlè a pa nan rans li menm. De lòt bagay tou nap pale nap pale de manfouben manfouben se yon moun nou konnen ke li menm Li vit vi l yon jan, kote li pa bay prèske anyen regle pou li, ou konprann, li gen dwa rive la, li lage kò l la, l kouche, kouche, li poze, ou konprann, w ap pale, w ap di vye koze sou li, devan nan w ap pale, w ap di nenpòt ki bagay, li pa okipe w, ou konprann. Anfoube an li menm, li, rad li gen dwa sou li la fè konbyen jou sou li la, ou ap di l seve l, pran l, pa okipe w, ou konprann. Manfouben an li menm li pa bay regle anyen pou li. Tout sa ou konnen ki te kapab ba l pwoblèm, Pou el vag, li poze, lè manman li di se vil lap viv. Ou konprann se konsa yon manfouben. Men gen yon lòt sa ke nou pale de rasta manfouben. Mo sa li pa nouvo pou anpil nan nou ki konn tande Beken deja. Kote Beken nan yon mizik kote l di ke lap viv an rasta manfouben. Dakò? Rasta sa se bon rasta. Raras nèg ki dil rasta a epi kap vòlè bagay moun nèg ki dil rasta a kap fè yon seri zak eskizem nèg ki di se rasta li ye a epi ki pa respekte fi ou konprann vrè rasta a li menm pou mwen m toujou di yon vrè rasta sèl diferans li genyen avèk yon bon kretyen se sèlman ke Kretyen an li menm li fè yon sa yo pale de yon batèm e l swiv yon liy l al legliz chak dimanch petèt rasta li menm ti jan pa yon ti jan diferan nan sa men nan respekte lwa peyi l nan fè yon seri bagay sa vle di yon rasta li menm si li vrèman vrèman Bon parèt enpe pwòp, pi pwòp toujou ke yon pakèt lòt moun kap viv ki di ke pa rasta, e poutan ki yon bagay wè Abdoula, avè yon vrè rasta li menm li li se yon moun, li se yon modèl nan sosyete a kote lap viv la, nan kominote lap viv la li se yon modèl, yap wè yon moun kap sou vyolans, yap wè yon moun kap fè yon seri bagay, si lap fimen, li konnen poul deplase se tout fwa, li pap ofri timoun. jwen an li tap ofri li dakò sadi se yon moun ki fè bagay li avèk kontwòl e ki respekte tèt li e ki respekte moun e si nèg a gen cheve nan tèt li pa respekte moun li sou vyolans fon seri bagay moun sa pa rasta beken tèt tap di nan yon mizik kote lap di lap viv an rasta m'en foupe dakò pandan ke li respekte tèt li rete yon men pwòp dakò men li pa bay moun regle anyen pou li malgre li kokobe a bagay bout pye a men li viv. Li itilize gita, li itilize vwa l, ou konprann, pou l viv. Li pa ba moun yo ki gen anyen pou li, dakò? Epi li kontinye ap avanse. Sa ke yo te kapab di pou detwi l, pou fè li pa ret raz, eben, li menm avèk gita li, pawòl li, eben, li remonte tèt li, epi li kontinye viv. Dakò? Sa vle di, yon manfouben rasta ou ankò rasta manfouben. Beken di sa trè klè nan yon mizik li. Li lò sa ki nap pale jodi a ankò se de Talè m ekri yo men mwen k la la. Eske je nou tap pale nap pale de sa pale ou de fòkè. Fòkè a nou konnen son vye mo anglè ke li ye, sa vle di an nou di yon vye mo anglè, sa vle di yon mo anglè ki gen yon zinifikasyon trè dwòl, men an Ayiti nou menm trè souvan mo gen kèk mo anglè nou konn nou konn bay yon lòt sans. Dakò? Vrèman sans ke yo genyen an, nou menm nou bay li, nou itilize l, men se yon lòt sans ke nou, nan, nou ba l yon lòt sans. Kòm si nou ba l yon lòt sinifikasyon. Alòske, nan, si Ameriken an ap tande w, se nan sans pale a l ap pran l, alòske yon Ayisyen ki ka gentan konprann la, pa egzanp nan ka di, a ou se yon fòkè mouche. Fason ke ameriken ap pran sa, mwen menm ki ayisyen m pap prann konsa. Nou konn fòkè ala di nèg a vin a koute rann mwen yon sèvis ou amenan amenan a son fòkè ou ye monchè. Ou konprann? Ou te fè yon bagay ou pa fè la, men sa entèl son fòkè li ye wi menn. Menm si w al mande prete sa l pap prete w li non fòkè li ye wi. Ou wè sa m di w la? A vle di nan sans ke ameriken ap konprann li an ebyen ou wè l la, mwen menm m pa wè l konsa. Yon ayisyen pap wè l konsa si nou gen tan konprann men kisa li ta vle di, li vle di pa la. Ou konprann? Lòt sa ke nap pale se matoman. Pa bliye nou zanmim kap kote kap gade video a nan moman sa pa bliye abòne avèk chanèl la dakò pa bliye abòne ak chanèl la li vrèman enpòtan dakò ankourajem nan sans la matoman nan se yon bon patnè pouw lè l vin lakay ou li wè w gon bon pafen ou achte byen chè Li bezwen met pafim sa tanzantan, li pa wè fason poul fè poul mete pafim sa tanzantan, ebyen l mache avèk yon bagay sereng yo, konprann, epi pandan ke ou vire wal pran yon bagay deyò wa al chanm bagay deyò men pandan ou vire wal nan douch la wal benyen, epil foure sereng lan fon yon janl foure sereng lan bagay la epil rale, konprann li rale men pafim. Matoman nan ou gen bon patnè paw la, li vin lakay ou la, li wè penis lan, konprann. San ki la moun dwe prete l, se wè w wè zen san nan pye l bòs mwen. Wè w wè l deja nan men. Ou menm ki se jèn fi, ou gen bèl valiz sò sou ou wi. Ou ap chèche l pa wè l epi lòt demwazèl la ki nan moun lan ki te vin lakay ou se wè w wè l nan ou tande a m te wè l pase lè avèk li wi. Pafwa gen matoman san konsyans tou. Sèke yo pran bagay la, yo pran nèt. Dakò? Anpil fwa yo konn pran bagay la nèt. Men gen matoman, di a m depann wi, depann bagay wi. Si w bezwen l toujou, si w bezwen l m ap pote l ba ou, si w pa bezwen l tou fè m kado l. Ou konprann? E gen se lòt sa ke yo pale de blofè. Dakò? Blofè a nou konnen se yon moun ki toujou ap bay blof, ki toujou. Sitou pou fi ki blofe fi anpil ki di fi ke yap fè yo se yap ba yo sesi yap ba yo sela e ki pa ba yo vrèman. Se la mwen kanpe pou jodi a de tout sa ke m tap pale yo konsènan ransè, betizè, lòkè, blagè, babilòn, fawouchè, takyatè, djòlè, manfouben, rasta manfouben, fòkè, matomann. Apre sa, lòt dènye bagay m ap gen pou m pale sèlman, eskize m, se de granmoun, timoun. Gen granmoun, ou pa ka fè diferans ant konpòtman l e konpòtman yon timoun. Sèl diferans ke ou ka fè antre li menm avèk yon timoun, se ke ou wè li gen yon vizaj adilt, alòske lòt la ou wè se yon timoun. Epi de wotè yo gnwa ou wè sa son ti moun, men de wotè yo ka fè diferans ant sa jèman. Men nan konpòtman, nan fason yap aji se menm ya ti moun. Pa egzanp, m pa konnen si se bò lakay ou, si ou konn wè kèk granmoun ki konn rete, ka pral ap avè se ti moun yo kap teke mab. Ou byen dam nan gnwa gen 30, 40 an, epi ou wè li chita nan Kote timoun yo ap jwe a, plòp li vini lage kò l la piu epi tonbe jwe pench avèk yo. Kote se yon se bagay jwèt timoun, se jwèt timoun yo ke l ap fè. Pafwa menm ou wè l ap pale tan, ou wè tout konpòtman l, tout fason l, tout vire l se jwèt se timoun. Jan de moun sa yo pa kritike yo, se konsa ke yo ne. E trè souvan moun sa yo menm yo viv byen. Pandan ke ou menm granmoun ou ap fè sousi yon pakèt bagay, li menm li gen konpòtman timoun, li panse tankou timoun, epi ou wè li kontinye viv kòmsi se yon timoun nan 7, 8 an. Dakò? A vle di, anpil fwa nou ka rankont avèk jan de moun sa yo, gade m, granmoun sa li bay, li aji tankou timoun. Wi, sa yo rele granmoun timoun. Dakò? Sa vle di nou se de moun ki viv vi yo, men yo pa anmède moun, yo pa, fason ke yo viv la pa nwi pèsòn moun. Dakò. Mwen vrèman kontan pou m te avèk nou jodi a, pou m te pale de ti sa yo avèk nou e ki vrèman enpòtan. Dakò. Mwen ka di ou, ou menm k ap koute m nan la, li vrèman pou enpòtan pou w aprann yon bagay nan vi a. Nou chak bezwen aprann yon bagay nan bon moman an. Lòske nou kapab gen posiblite pou n aprann, n aprann. E jan ke m te di a, pou m fè yon ti rapèl tou piti de Rasta Li di fo rasta se yon pakèt fo rasta kap di se rasta yo ye men yo pa rasta vre. Paske vrè rasta a li menm li se yon moun ki respekte tèt li. Ou konprann? Vrè rasta a li menm li pap fè nenpòt ki bagay. Se te yon plezi m te avèk nou. Ankò yon fwa pa bliye abòne a chanèl la silvouplè. E mwen envite w pa bliye deja m te di w sa talè a avèk. kou espanyòl la. Si tou fwa ou pa ta enterese men pale sa avèk lòt moun ki enterese avèk espanyòl pou yo kapab vin gade. Dakò? Pou yo kapab vin aprann li e kon sa yo ka poze m nenpòt ki kesyon anba videyo a. Dakò? Pa gen pwoblèm. Mèsi anpil. M espere si de Nacho w ap gade, m espere avan w dòmi ou priye Bondye, ou mande Bondye l kapab pwoteje w e pwoteje fanmi w. Si de lajounen, pa bliye. Mande Bondye pou l ka pèmèt ou pase jounen an byen. E si te a, se te nan granm maten, priye Senyè a pi rèd pou l kapab fè w pase jounen an byen. Pa bliye ke nou gen yon sèl Ayiti ki se manman nou, nou gen sèl, nou gen yon papa ki se Jean Jacques Dessalines ki te ba nou bèl nanchon sa, ki ba nou bèl drapo sa. Se te yon plezi pou m te avèk ou. Tchao!